La paix et la grâce de Dieu soit avec chacun de vous mes frères et sœurs. Et nan moman sa, nou pral koube fwon nou pou nou kapab avanse vers le trône de la grâce, pou nou kapab priye Senyè a, e paske nou pral antre nan yon lòt ansèyman aswè a toujou. Sou Apokalips, nou pral pale sou katriyèm cheval la ke nou te gen anpil bagay pou nou ta di de li, kwak nou tap prese yèswa, nou pat gen tan di twòp bagay sou li. Nou te di nou te di certaines choses, men gen anpil bagay toujou pou nou ta di. Fèmen zye nou pou nou kapab priye. Papa Bondye, Mèt lavi a, Dye pwisan, Dye souveren, ou menm ki bay entèlijans ak sajès, ak imilite, ak konesans. Ou menm, Seyè Dye ki sove nou, Seyè Dye pa gras, Ou menm ki renmen nou d'un amour infini, Ou menm, Seyè Dye, ou da ki gen gras nan Ou, Seyè Dye ki pi gran pase meche nou. Ou menm, Seyè Dye, Wa dè Wa, k'ap ouvri je nou chak jou pa la limyè de la pawòl pou fè nou konprann, Seyè Dye, volonte Ou, pou fè nou konprann, Seyè Dye, Wa dè Wa, Jewova Chalòm, kisa nou dwe fè, Seyè Dye, Wa dè Wa, a chak sikonstans, Seyè Dye, nan chak sitiyasyon yo, paske Ou se Bondye, Ou se Senyè. Ou se Alfa et Omega, Mèt lavi a, Ou menm k'ap kontinye pran swen nou, k'ap kontinye gade nou Senyè. Nou menm Seyè Dye sèvitè ou, Seyè Dye wada ki mete nou a dispozisyon pou nou kapab Seyè Dye ansenye pèp ou a Mèt lavi. Nou mande ou beni nou Seyè Dye, beni yon sèvitè ou Seyè Dye yon senp kanal kote ke w'ap itilize nou Seyè. E pèp ou a Seyè Dye wa dè wa k'ap pran le swen pou tande Seyè Dye ba yo entèlijans pou yo konprann Seyè. Ou se Bondye fidèl, ou se Bondye reyèl, Bondye mèvèy. Nou p'ap janm sispann remèsye ou paske ou se Bondye nan lavi nou. Ou menm ki fè nou gras ki padone peche nou Samdi nou fè nou panse imajine Yè Dye wada ki fòtifye nou Nou konsakre tout lavi nou konsakre moman sa Yè Dye n konsakre pèp la ba ou Seyè Nou konsakre Seyè Dye wada pawòl ou Seyè Dye nan moman sa pawòl ou ki se lespri e vi Nou konsakre Seyè Dye wada Jewova Chalòm espas sa Jewova Jire, Jewova Chalòm, nou mande w dispozisyon pou pèp ou a. Dispozisyon, Seyè Dye, pou lavi nou. Dispozisyon, Seyè Dye, Wa dè wa, Jewova Chalòm, lavi chak sèvitè, sèvant ou yo, Yè Dye, Wa dè wa, Jewova Chalòm, ki prè, Yè Dye, pou yo kapab aprann pawòl ou nan moman sa a, Seyè, e ki bezwen konnen, Seyè Dye, ki sa ou vle, Seyè Dye, ki sa yo dwe fè, Yè Dye, paske pawòl ou, Seyè Dye, Wa dè wa, Jewova Chalòm, ki se yon miwa, O, Seyè Dye, se li menm, Seyè, ki pou anseye nou, Seyè Dye, ki sa nou dwe fè. Pase, Seyè, nan Jozye, premye vèsè yo di, Seyè Dye, Wa dè wa, Se pou pawòl sa pa janm elwanye devan je nou, Senyè, pou l toujou rete devan je nou, pou n ap repase l, pou n ap li li, Senyè, pou n ap medite li, e lè sa n a va konnen volonte w. E, Senyè Dye, sa fè nou konprann pawòl ou, Senyè Dye, Wa dè wa, se volonte w, Senyè Dye, Wa dè wa. Jewova Je, lè nou rete nan pawòl ou, Senyè Dye, n ap rete nan volonte w. Papa, nou reklame favè w ak gras ou, ak benediksyon w, ak mizerikòd ou, Pè, o non de Jezi, o non de Jezi, o non de Jezi. Amèn. Wi ankò nan toujou nan liv apokalips ok ebyen nap apwoche e nap pran kelke choz ki entèrese nou pou le moman e ki tonbe dakò nap li yo ou konprann nou deja sou liv apokalips e mè frè e sè e deja yè swa nou te li e chapit 6 lan men gen bagay e sètènman nou potko e touche men nap kontinye.

Pou l kapab detwi yon ka de latè. Pou l fè perir lèzòm par epe, par la famin, par la mòtalite. Men, nan vèsyon sa, li di par la mòtalite. Men lòt vèsyon yo, vèsyon Lwi Segon, lòt vèsyon yo, yo di egzateman par la maladi, par la, par l'epidemi, par la maladi, epidemi. Oke? E par lè bèt sovaj. Ebyen. Sa se e cheval sa a ke n'ap pale la, katriyèm cheval la. Alò, mè frè e sè, e mistè e di katriyèm cheval isi, e byen donk gen yon travay de grand enpòtans. Nou te gitan etidye premye cheval, dezyèm cheval e chak cheval yo genyen bagay estraòdinè pou n ta ansenye sou yo. Men nou fè yon senp rezime pou n pale ti kras sou yo, men apre nou kapab reprann yo ankò menm jan wèm m repati sou cheval katriyèm cheval lan, nou kapab resevwa retoune ankò petèt sou twazyèm cheval lan pou nou di plis bagay mè frè e sè. Ebyen.

Yo egzakteman ap aji sou la volonte pèmisif de Dye, sa di, chak so ki ouvri, yo montre w egzakteman tout sa yo, yo soti nan desen de Dye. Ou konprann? E se bagay ki siyen depi anwo. Li a di, Enben, pastè, si tout fwa bagay sa yo ap rive, e yo soti nan desen Bondye, poukisa e bagay k ap pase yo, poukisa se pa Bondye ki desann, ki vin fè yo? E nou vle di ou, Mes frères et sœurs, lè pèp Izrayèl la li menm toujou fè sa ki mal devan Bondye, Bondye te toujou lage l nan men Ejip, nan men Lagrès, nan men Wòm, nan men Babilòn pou me, pou e, peyi sa yo pase pèp Bondye a e, anba jijman. Yo pran yo fè dè tan dan lesklavaj. Ebyen, ou pral wè Bondye pral pwononse. E nou pral wè tankou nou pa gen ase de tan pou nou ta tonbe nan li nan Zakari chapit premye vèsè 8 lan. Zakari chapit premye vèsè 8 lan li prezante 4 cheval e ou wè ki toujou de menm koulè, wouj, blan, wouj, vè, etsetera, nwa. Ebyen, e cheval sa yo yo te la pou te egzakteman se yon seri de mesaje. Ke Letènèl te voye pou te vin vizite pèp fon vizit a pèp Izrayèl la pou te wè kòman yap viv li di nou vizite latè nou wè latè trankil nou wè kòman moun yo ap viv men sèlman li fè pwomès ke li pwal chanje sitiyasyon pèp Izrayèl la tout peyi ki te tou fizi ki te ki tap maltrete pèp Izrayèl la li pwal jije yo sa vle di egzakteman se te mesaje se te de bòn nouvèl pou Izrayèl alò gen kèk kòmantè gen kèk teolojyen ki fè konprann menm 4 kavalye sa yo ki twouve nan Zakari chapit. premye vèsè 8 lan, se yo menm ki parèt nan Apokalips chapitre 6 lan, se pa sa. Sa vle di, se de bagay diferan paske yo pa genyen menm misyon. Alò, e cheval sa a, cheval vè sa a, li parèt, e menm jan msye t ap di, Bondye itilize lèzòm menm pou kapab akonpli misyon l, moun li wè k nan kondisyon ki plont nan moman. Li sèvi avèk mechan an menm, ebyendonk pou jije Moun ki mechan nan mitan lòm nan sèvi avè l pou jije lèzòm. Se pa li k ap desann pou l vin aplike sa l gen pou l aplike a. Gen moun k ap di, 'Bon, sa k ap pase nan peyi a, sa k ap pase nan mond lan, sa se zafè lèzòm, se pa zafè Bondye. Men, frèzesè, sa yo se pwofesi ke yo ye. Olyayi, ou wè kote nou sot depi ou la? Nan Apokalips chapitre 6, nou li nan vèsè 8 lan, ou wè sa l te di, Je regade, et voici parut un cheval de couleur pale. Celui qui le montait se nommait Lamort.

Tout moun di, Pouki se Jida Bondye te kite se sa k rive l ki te pou trayi Jezi, etan li te pami lè douz? Se Jida pami lè douz, li te kapab yon lòt, men se Jida nan moman sa a ki te nan kondisyon, se Jida sa a nan moman, se li menm ki te an eta, se li menm ki te plont. Ok, nan moman pou te akonpli misyon an, se li ki te twouve l nan kondisyon pou te akonpli misyon an, paske Satan te jwenn plas nan li, li te ranpli tout kondisyon nesesè pou l te akonpli misyon an, paske li te bay Satan Ledyab plas nan lavi l. Enben, lòm andisi, lèzòm yo vin mechan, lèzòm vin ap viv san Bondye, yo bliye Bondye, y ap fè on pakèt envansyon, Y ap fè yon pakèt bagay. Menm jan nou t ap etidye nan cheval presedan yo, ebyen donk lagè, bri de gè, tout moun ap prepare pou lagè, tout moun ap prepare, ou konprann, e pou yon evantyèl gè, oke, tout moun ap bat pou sekirize, yo dwe ap sekirize peyi yo, ebyen donk sètènman se konsa bagay la ye. Ebyen, yo menm, yo mete Bondye deyò, ebyen sa fè yo menm, yo vin ap viv san Bondye, ebyen yo vin mechan, ebyen, yo vin andursi ebyen Bondye sèvi avèk yo ebyen pou kapab fè jijman l pase mes frères et sœurs twazyèm cheval sa nou wè moun ki moute l la li rele lamò li rele lamò epi yo di kote mò yo ye a akonpanye l gade nou wè wè kòman e kouto l gwo kouto bagay li nan men li pou l touye moun ou konprann wè li. Ebyen, e kote mò yo ye a, ap mache dèyè l. Sa vle di kote k pou resevwa mò yo. M te esplike l sa sa vle di kote mò yo ye a yè swa. Ebyen, sa vle di le sejou dè mò oubyen pòt lanfè. Akonpanye l ap akonpanye cheval la pou ranmase chak moun li touye. A ki sa l ap touye yo? Nou te wè, l ap touye yo a ki sa? Nan vèsè 8 la, nan ki sa a ki sa yo te di y ap tiye yo? Li di l ap touye yo avèk. Nepe Nou wè anpil moun mouri se ak ak nepe koupe tèt rache ou konprann gen sa yo fè bèt sovaj manje yo ou konprann lap fè yo mouri pa la famin ok famin ki se egzakteman grangou grangou ap touye yo ou konprann grangou ap tiye yo epi wap wè gen vèsyon ki di mòtalite gen vèsyon ki di epidemi ok maladi. Ebyen, e li di yon kal atè anba malè, yon kal atè ap peri. Ebyen, mòtalite, yo tout, e sèl premye cheval la li menm ki vini pou kapab sedui moun, fè yo konprann se Kris, epoutan se pa Kris vre. Se pa kriz vre, men lòt yo yo menm, yo la pou yo mete boulvèsman, alòkwa misyon toule kat yo se te, se twouble moun sou latè. Ebyen sètènman, katriyèm cheval sa, men frè e sè, li vini e avèk yon misyon, ebyen nou wè koulè vè pa l lan, sa vle di se koulè de kadav dekonpoze, ebyen donk sa vle di li pa vini pou rans, sètènman se pou detwi moun. Alò, nou te wè. E cheval nwa nonm nan te gen balans li nan men l, nou te wè pou l mete yon ekilib mondyal. Nan ekilib mondyal nou te pale su le plan ekonomik, sa vle di pral gon yon grangou, le mond ekilibre, epi pral genyen sa k rele yon ekilib sosyal, yon ekilib sosyal kote ke egzakteman e gen posibilite pou pale de yon sèl gouvènman mondyal, yon gouvènman kominis. Ebyen donk kote ke sètènman tout moun pral koube anba yon sèl òd. Ebyen donk lòd ke chèf sa pase se li menm e ki pral jwenn chans pou egzekite toupatou sou latè. Yon ekilib, sa vle di yon evantyèl kominis. Ebyen donk ou pral wè non sèlman yon grangou. sou tout tèritwa mondyal epi pale de egzakteman yon gouvènman kominis sou le plan entènasyonal, sou le plan mondyal. Ebyen, kote ke posibilite pou yon sèl gouvènman, posibilite pou genyen yon sèl lajan, ok, posibilite pou genyen yon sèl relijyon, ekilib tout bagay sou kont leta. Se leta k ap travay pou pèp, Ok ebyen donk pa gen moun kap wè sa paske egzakteman tèlman pral gen mò tèlman pral gen e bagay tèt chaje moun pral òganize yo nan konstriksyon e nouvèl mon nouvèl lòd mondyal sa paske nou pral pale plita de sa ke l yon nouvèl lòd mondyal ebyen donk yo pral pap bay chèf sa pwoblèm tout moun ap oblije obeyi anba li ebyen grangou sou tout latè. Grangou sou tout latè. Ebyen, lè l pale de maladi, epidemi, an nou fon ti touche pwen sa. Gon bagay k ap ravaje mond lan la aktyèlman. Se yon maladi ki rele Kowonaviris. A bon! E gen anpil moun ki fè pale sou bagay sa, Kowonaviris lan. Anpil moun fè pale sou li, e anpil moun di se bagay lèzòm, anpil moun di se la pwofesi, gen sa ki voye vwa, m tap swiv on vwa vrèman vre, gen yon tip ki voye on vwa, ou konprann, li fè yon kalkil avèk mo kowonaviris lan, 6 lèt ki egal a 6. Epi, lè l pran chak lèt sa yo, koresponn avèk yon nan chak lèt de lalfabè de lalfabè fransèz, ebyen donk sètènman ki vin bay 666. Ebyen donk gon frè k te poze kesyon, Pastè, èske lojik sa a li, li nòmal? Ki sa w panse de lojik sa a? M di, Bon, mon frè, gade, e premye faz lojik lan, li klè. Oke? Li klè. E lòt eksplikasyon ke l bay yo, m di, sèlman li pa bay yon sous. Sa fè, nou pa ka fin di egzakteman ke li e nou tonbe dirèkteman dakò l pase mwen menm, mwen toujou renmen chita sou sous denfòmasyon. Ebyen sètènman mwen te vin jwenn sous kote ke misye puize a. Mwen te vin jwenn sous kote ke l puize a. Nou wè sètènman nan sous sa a, nou wè e nou wè sètènman nan sous sa a e gen anpil bagay e misye te senpleman pran yon fragman. Pou l te pale e sètènman de anpil bagay. E anplis de sous ke eleman sa ki te voye odyo sa te puize, mwen ale pli pwofon, mwen ale pi fon toujou, mwen al chèche de enfòmasyon, ebyen donk sètènman sou kesyon rediksyon, nou t ale pli lwen pou n al chèche sou kesyon rediksyon masif de la popilasyon mondyal, ebyen donk nou te wè anpil bagay, anpil bagay. Ebyen sètènman sa kap pase la mè frè e sè se pa yon bagay konsa konsa nou menm nou bezwen vijilan nou bezwen veyatif paske kris di tout otan nou wè bagay sa yo konnen li pa lwen pou vini e se sak fè Jezi di nan Jan chapitre 16 vèsè 33 li di vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage car moi j'ai vaincu le monde li di nap jwenn anpil tribilasyon nap jwenn anpil pwoblèm Nap jwenn anpil mizè, nap jwenn anpil pèsekisyon nan mond la men pran kouray paske mwen menm mwen te venk le mond. Ebyen sètènman nou menm nou konnen nou se sòlda ok nou se sòlda nou dwe se sak fè nap rete enfòme ebyen sètènman selon dè enfòmasyon ke mwen menm mwen jwenn e dan dè sous e e klè ou konprann ebyen sètènman nou wè sa sa ou wè k parèt la mè frè e sè. Li se yon reyalite e sètènman li pa yon bagay konsa konsa. E m te di ou Bondye ap itilize lòm menm ki mechan, ebyen donk pou l aplike jijman l. Tout sa l te di fòk yo akonpli. Se pa li k ap desann vin akonpli anba men l ap itilize lòm menm men frè e sè. Alò men sa k pase. Yo di sa k ap pase la selon de sous de rechèch. E depi 1986, e avan sa, mesye yo te gentan reyini, yo te gentan planifye sou sa k rele yon evantyèl rediksyon de la popilasyon mondyal. Pou yo redui popilasyon ki nan mond lan. Sa di gen twòp moun nan mond lan, yo te pale de yon surpopilasyon mondyal ke yo dwe redui popilasyon. Ebyen, yo te ap travay, y ap di nan ki mezi pou yo ta rive fè sa. Ebyen yo te vin ap ogmante ap vin apati de sak rele e zam chimik yo, pwodwi chimik nan manje yo pou yo kapab redwi lavi moun. Yo te chita sou pwen sa yo. E m panse n ap jis fon ti rezime sou pati sa, aprè sa n ap ka retounen fè yon pi gran etalaj pou nou ba w plis detay sou pati sa. Ebyen aprè sa mesye yo vin ap travay pou yo envante e piske yo te genyen pou pale de yon konfli mondyal, yon konfli nikleyè. Men vi ke kounya la mesye yo vin rann yo kont aprè yon konfli nikleyè pou detwi moun e yo pral pran twòp tan pou rekonstwi. Nan rekonstwi sak kraze. Men yo di meyè ke yo egzakteman antre nan yon gè bakteryolojik. Sa vle di gè bakteryolojik lan, sa vle di y ap envante de bakteri, gen anpil laboratwa k ap travay pou fab pou eseye fabrike de bakteri ebyen donk pou wè ki jan yo kapab redwi popilasyon mondyal la. Ebyen nan rechèch ke nou t ap fè sou kowonaviris lan ebyen nou t ap wè egzakteman. Yo bay yon non covid dizenòve, covid 19. Covid 19 lan, e yap mande kote l soti. Ou jwenn ko a pou kowona, vi a pou viris, epi e 2 a yo yo ogmante a se ou jwenn ki se diziz. A vle di ki se yon mo ki sinifi maladi. Ebyen li tradui pa maladi kowona viris. E 19 lan, sa vle di se vèsyon 2019. Sa vle di se yon viris ke yo te eseye depi 2019. E nan kesyon bagay Ebola, nou wè sètènman mesye yo pa t reyisi pafètman byen. E se te yon trè minim pati ki frape, men e pa t objektif mesye yo sa. E byen sètènman, nèg yo vin reyisi kounye a avèk sa ki rele kowonaviris lan, e byen donk ki frape evantyèl popilasyon mondyal lan. Ebe donk ki bay yon efè non sèlman e non sèlman li kontajye men li mòtèl tou. Ebyen nan plan mesye sa yo selon de gran e rechèch pwofon ou pwofon a dizon pwofon ke mwen menm mwen fè mesye yo wè yo di w konsa ke maladi sa vaksen ke yo menm yo analize pou maladi a Li gen pou l pran 18 mwa, sa vle di 1 an 6 mwa pou vaksen sa ta soti. Ebyen, kijan vaksen an pral fè pran 1 an 6 mwa pou l soti? Konbyen moun k ap gentan mouri? Enben, mesye yo gentan gen nan plan yo, selon planifikasyon, tout planifikasyon yo, se yon maladi ki pou atenn 80 pousan de la popilasyon mondyal. Maladi sa a, l ap atenn 80 pousan de la popilasyon mondyal. Popilasyon mond lan, 80 pousan nan chak moun, nan chak 100 moun ki nan mond lan, 80 moun sipoze pran maladi an, epi 30 pousan ap mouri, sipoze mouri. 30 pousan. Sa vle di, sou chak 100 moun, 30 moun ap mouri, men sou chak 100 moun, 80 moun ap genyen l. Ebyen, pou yo evalye egzakteman kantite moun ki pou detui, epi pou yo kapab jwenn yon rediksyon nan mond lan paske yo santi egzakteman tout fwa popilasyon an li menm li fòt konsa ebyen sa bay gwo difikilte ebyen pou yo menm pou yo viv byen pou yo viv alèz ebyen se sa nou wè ki fè yo di twazyèm cheval sa li genyen le sejou dè mò ki mache dèyè li yon kal atè yon kal atè ap peri. Yon ka latè ap peri. Ok. Yon ka latè. Alò mesye yo evalye sa dou 30 pousan nan popilasyon mondyal la genyen pou mouri anba maladi sa. E aktyèlman, m panse apati de yè, nou jodi an nou se mèkredi, ebyen yè madi li te evalye a 19 mil moun. Depi nan lendi li te evalye a 19 mil moun e ki te gentan mouri. Ebyen, yo di sa poko anyen toujou, sa se sa minim toujou, kantite moun sa yo ki mouri a. Ebyen, sètènman mè frè e sè, yo getan evalye ke yo pral genyen pou yo mete e vaksen an deyò. Yo di w y ap mete l apre 18 mwa. Men yo pral di konsa ke se sa ki kraze e sitiyasyon petèt ki mete fren nan maladi an. Men se pa sa. O kontrè. E yo pale de OMS. OMS la se Òganizasyon Mondyal de la Sante. Se li menm ki te bay non Covid 19 lan. Paske sa li menm li te e kòmanse an Chin. Ok? E 2019. E m kwè an Desanm 2019. Ebyen, òganizasyon. Mondyal de la Sante ki se OMS, ebyen donk yo te bal yo te batize l avèk non sa covid 19. Ebyen sètènman yo chanje non an yo rele l covid 19. Ebyen ebyen sètènman nou vin wè vaksen an yo menm depi avan yo te gitan konnen kisa y ap fè, yo gitan konnen ki finalite ke yo genyen, se pa yon bagay ki parèt pa aza. E nan gran rechèch ke nou fè, nou wè son bagay kote ke e Loni reyini, ou konprann, sou kesyon bagay sa yo. Sou kesyon sa kap pase la avan ou gade depi avan nan kesyon rediksyon de la popilasyon mondyal. E nan bon seri de jounal ke nou te konn ap swiv, nou pat leve sa yo o serye. Ebyen, kote ke yo te konn ap pale sou bagay sa yo, rediksyon mondyal de la popilasyon mondyal e anpil sèkèy ke yo te gitan mete a dispozisyon nan tout lemond, dè milyon, dè milye de sèkèy a dispozisyon, paske yo konnen popilasyon an pral redwi e pou yo ka jwenn sèkèy pou yo mete yo. E yo di aktyèlman la an Itali, pa gen sèkèy ankò. Konprann? Sèkèy sa yo te disponib, se pa fè yo fè yo, yo te disponib. Brezil lague anpil sèkèy. Konprann? Si nou panse, si nou te, si se yon video nou tap, nou tap fè, epi pou nou ta montre w, nou tap rale yon seri de imaj pou nou, nan sa nou te pran sou jounal pou ta montre w sèkèy ki tap antre al o Brezil. Ebyen sètènman, e ou ta wè egzakteman sa k gen pou pase, bagay ki gen pou pase, ebyen nan menm piki sa ke yo pral bay la mè frè e sè, ebyen e òganizasyon oubyen OMS, Òganizasyon Mondyal de la Sante, yap genyen sètènman pou yo. pa se yon obligasyon tout peyi ke yo sible yo ebyen pou yo pran piki a ovi e obligatwaman fòk yo pran piki sa a ebyen de tout manyè fòk yo pran l ebyen yo di se apati de la tou yo pral mete e selon tout enfòmasyon yo nan tout sous nou pwize yo se sa nou jwenn yo pral mete egzakteman yon sa k rele ti grenn yo t ap pale nou toujou konn ap tande yo pale bay ki de mondèks lan. Ebyen donk sim nan yo pral pran yo mete ladan li anndan sereng nan pou yo enjekte anndanw e yo di sou sereng lan sou bwat sereng lan genyen yon pis elektwonik ebyen sètènman ki se ladann kòmsi ki pral anrejistre pou anrejistre tout afèw nèt pral elektwonik janw wè yo te gintan mande yo di apati de 2030 fò tout moun gintan genyenl lan. Ou konprann? Ebyen sètènman mè frè e sè, sa son meyè posibilite ebyen nan vi vaksen sa yo kap bay la ebyen pou yo ka tou òganize tout bagay. E pa jwèt kap fèt la. Ok se pa jwèt. E an plis de la e de la bib sa la bib ansenye an akò avèk sa kap pase nan avèk tout rechèch yo yo tout planifye ebyen non kou tout bagay tonbe aplon. Yo konnen sètènman si yo fon gè nikleyè egzatteman aktyèlman yo pral gen anpil pèt, pral gen anpil bagay pou yo konstwi, ebyen mye vo yo fon gè bakteryolojik. Son bagay ke tout medsen, tout popilasyon an, tout moun yo yo menm yo konnen. Ebyen men frè e sè, nou menm nou gen pou nou veyatif. E wap wè anpil kote, anpil moun nan mond lan gentan mobilize pou yo pa pran vaksen sa. Yo mobilize pou yo pa pran vaksen sa. Men nou menm, an nou veyatif. E kelkeswa sak rive.

Nou pral mouri. Pa ki sa? Moun yo pral mouri. Bèt sovaj. Pa grangou. Pase. Ou wè, ou wè sa n ap di w lan la a? Pou ou rive pa pran vaksen sa a, l ap difisil. Pase pou ou travay, yo pral egzije fòk ou pran l. Paske yo di ou ka byen kontamine, yo vle fè vaksinasyon pou ou, fò w pran. Kèlkeswa sa w ap fè a, kote w ap antre, kèlkeswa ou pral, ou konprann, ou pral petèt antre nan yon pwofesyon pa egzanp, yo pral di fò w pran. Ou pral nan makèt, tout yon seri de bagay, ou pral bezwen, yo pral di egzateman fò w pran. Ebyen, eh se sa k fè yo di, anpil moun pral mouri a grangou, moun ap mouri a grangou, ebyen eh bagay la pral difisil anpil. bagay la pral konplike ou konprann ou pa ka pa prann e sak pi difisil la travay bon pa koman pou fè pasou pral travay pou pa pou pou yo pran travay yo fè examen pou yap dou fò prann e byen moun e menm jan gon on provèb ki di ki vivra vera sa ve di e nou pral wè ki jan bagay la li konplike e byen yon sèl bagay nou fè se pou nou konfye nou nan kris E lè nou te li nan Apokalips chapitre 2 le vèsè 10, li di, Pa pè sa nou pral soufri. Dyab la gen pou l lage nou nan prizon pandan yon peryòd de dis jou. Men li di, men, e rete fèm ide bwanda se pou nou fidèl jiska lamò. Lè l pale de yon peryòd de dis jou, peryòd de dis jou pou Smyrne te trè siyifikatif. Men nan epòk pa nou paske li se yon aj nan legliz nan legliz aktyèl yonn nan sèt aj de legliz ok laj de smirn ebyen yon peryòd de di jou sa vle di ki pral reprezante yon peryòd de pèsekisyon e endetèmine yon peryòd de pèsekisyon endetèmine e ki petèt jiska lamò. Sa vle di, pa konprann, yon bagay pral fini la, e sa fin pase, epi nou pral viv anpè. Bagay la pral pi di. Si nou vin pase kounye a nan yon bon sistèm kominis, yo pral egzije yon sèl gouvènman mondyal, yo pral egzije egzakteman yon sèl relijyon, eben nou p ap gen aksè pou nou preche levanjil ankò. Enben, e sa k fè kounye a tout moun ki wè ou ka apwoche sou Kris, annou apwoche. An nou mete rankin de kote, an nou mete ògèy de kote, an nou mete ti pil gwo pil de kote, an nou mete sa k rele de pale devan byen dèyè mal, la vle di ou di moun, lè ou wè moun nan ou pale byen de li, dèyè l ou pale mal, an nou mete l de kote, an nou libere nou, an nou kouri san fado, paske Kris pa lwen mè frè e sè. Christ pa lwen bagay sa yo ou wè kounya la yo di konsa e yo fèmen legliz pou kelke tan ou wè tout moun fache tout e anpil moun fache anpil moun petèt sa kap regle biznis pèsonèl yo yo fache gen moun tou ki fache se paske yo ta renmen pou yo pou legliz la toujou rete ouvè pou yap chèche la prezans de Dye yo mete nan tèt yo se sèlman legliz nan yap chèche la prezans de Dye se chèche la prezans de Dye e pa pou ou gen dwa legliz nan ou pa janm jwenn avèk la prezans de Dye Men yon konsekrasyon se relasyon avèk Dye ki konte mè frè e sè. Relasyon avèk Dye, la fin du monde. Relasyon avèk Dye, chèche relasyon avèk Dye. An nou debarase nou avèk les choses de la terre paske tout bagay sou la terre gen pou pase mè frè e sè. Nan se sa lap di nou sè. E li di nou nan Ephesiens chapitre 6 lò li nan vèsè 13. E ou konprann? Nan vèsè 13 la li pale de yon movè jou. Li pale. Se pou nou pran tout zam Bondye yo mete sou nou pou nou kapab reziste lè move jou a vini. Pran tout zam Bondye yo mete sou nou pou nou kapab reziste lè move jou a vini. Ki zam li li pale? E sa vle di e tan difisil yo. Lè li te pale de move jou sa, li dekri yon tan kote ke e yon peryòd kote ke kwayan yo yo menm yo kapab tonbe nan anpil difikilte. Nou kapab tonbe nan pèsekisyon, nan tantasyon, konprann? E pèsekisyon ki trè fò, ebyen, difikilte a pral di sou chemen nou, nou pap ka gen aksè pou nou chèche Kris. Ebyen, e sa l pale di, e. Ke pran tout zam Bondye met sou nou pou nou ka reziste nan move jou a. Si nou pa t gen zam Bondye sou nou, nou pap ka reziste nan move jou a, mè frèzesè. Nou pap ka reziste nan movè jou a. Tan li preske fini. Tan an deja nan fen li. Debarase nou mè frè e sè. Akouche tout moun ke nou te ansent pou nou kapab lejè, pou nou kapab e o son de la twonpèt pou nou kapab anlve avèk Kris. O son de la twonpèt pou nou kapab anlve, pou nou kapab ale avèk Kris. Ok pou nou kapab lejè si nou gen rankin nou gen moun sou kè nou ebyen donk sètènman nap lou nou pap ka anlve mè frè e sè kounyea menm sou ekip sa sou gwoup sa la yon moun ki gon pwoblèm avèk yon moun ebyen donk tou fè sa tou chache mwayen aranje yo pase kounyea ou wè li moun paka soti al lakay moun pou al mande rekonsilyasyon la kounyea men gon tan kap rive nan jou anlèvman. Moun ap di si m te wè entèl m ta rekonsilye avèl li gentan ale deja mè frè ze sè li gentan ale deja ou pap gen chans sa si m te wè entèl m tal dil bonjou li te konn rele m li konn rele m pat konn reponn m pat konn pase m te dil konsa pinga l salye m pinga l di m bonjou kounye a la si m te wèl m ta kouri al kote l pa gen chans ankò paske tout moun pou kris yo gentan anlve ebyen kounye a ou wè gon ti on prelid. Sa vle di sa egzakteman son ti bagay e e toutafè derizwa. Sa se tòkèt la Matye 24 di. Sa se vèsè 6 la. Sa se 24 e se sa e tòkèt la chaj chay la dèyè. Konprann sa se kòmansman doulè a mè frè ze sè. Depi kounye a an nou chèche mwayen e fè restitisyon. Sak pat pou nou an nou remèt yo. Ok tout moun nou nou nou genyen pou nou rekonsilye avèk yo fè sa. Si w rete sou e pozisyon pou akize. Ou wè lavi lòt moun nan, men lavi pa ou la ou pa wè l. Ebyen donk, sètènman sa ap dwòl. M te di yon bagay, Avan nou priye pou yon katye, e pou lemond, an nou priye pou yon katye, lè sa n ap ka wè rezilta k ap soti nan katye a. Bon, si rezilta nan ou wè katye w la pa bon, katye a ap, ou konprann, li nan eta dezagreyab, ou wè jan l ap viv. Wap priye pou lemond si rezilta tonbe kijan wap fè konnen lè rezilta nan katchou la tonbe wap konnen lè sitiyasyon an chanje wap ka priye kounya pou komin nan aprè sa wap ka priye pou peyi a wap gade wè tout rezilta yo wap wè yo ebyen ou paka kite katye a la lap pouri wal priye pou lemond eh se menm jan lavi pa nou se pou nou chache mwayen pou nou aranjel avan nou chita pou nap aranje lavi lòt moun epi lavi pa nou rete sal. Ebyen, an nou òganize nou men frè e sè. An nou òganize nou. Paske bagay yo di. Bagay yo di. Bagay yo konplike. E nou panse bagay kap pase nan mond lan la, se grav. E nou pa ka ap bay tèt nou pwoblèm, paske la Bib anonse nou sa yo deja. E gen bagay nou pral esplike pi devan ki pi konplike toujou. Ebyen donk, sa la, nou pral wè men frè e sè, evantyèl rezilta ke bagay sa li menm li kapab pote. Pase la, nan kondisyon ke li a la, on moun pa ka di. Wap reziste. Pase la polis pral kanpe la yo pral di konsa monchè ou paka pa prann obligatwaman fòk ou pran vaksen sa ebyen se pa li kap pote rezilta vre ok se pa li kap pote rezilta se pa li kap pote rezilta men se menm travay la kap kontinye fèt menm travay ke nèg yo te gen nan plan yo te planifye a se li kap kontinye fèt Ebyen, nou sot di w, blan, objektif jeneral, objektif prensipal la, se pou 80 pousan nan popilasyon mondyal frape avèk maladi sa, men 30 pousan ap detwi. Menm jan e twazyèm, katriyèm cheval lan di, yon ka latè ap detwi cheval sa. Yon ka latè ap detwi. Ebyen, na va wè kòman sa li menm li va fini. E moun ke maladi sa pa touye, men grangou ap touye yo. Ou konprann? Moun yap fè bèt sovaj manje. Sa bèt sovaj gentan manje. Lè wap gade e gen kote nan peyi e Afrik yo, ou wè yo bay bèt sovaj manje moun. Moun kap mouri avèk nepe. E lè yap pale w de pèsekisyon relijyez. Menm jan nou menm, sa poko rive kote nou, men anpil kote nan zòn e Afrik e nan zòn Mwayen Oryan yo. Ewòp yo, ebyen kòman e moun pa gen aksè a levanjil? Ebyen nou menm an nou chache mwayen aranje nou. Pase ou pa konnen kilè Kris li menm li va fè aparisyon l. Ebyen m panse nenpòt moun ki ka gon kesyon ebyen nap tann ou. Se te sèvitè ou, Pastè Letès Vilsen. Ret anba gras Bondye. Ebyen Senyè a li menm. E lap gen poul pase avèk nou. An nou rete tann. Ke Bondye beni nou. Ke Bondye pwoteje nou. Pase avèk nou.